kap fè vizit la avèk nou ok aktyèlman la nou nan espas la kote li pral montre nou kote moun pandi plante yon ti diri ok m pral rive jwenn li li pral eksplike nou kijan moun yo kòmanse avèk ti plantasyon diri sa mesye David nou salye ou m ap salye ou tou frego zanmi pa m toutan nèg laplat e jodia se yon plezi pou mwen dèske nou vin vizite lakay mwen. Donk m te tou pwofite vin vizite yon kote ke y ap fè plantasyon diri. Donk kòm jan tout moun konnen l, diri se yon plant akwatik li ye, donk li bezwen dlo epi pou l kapab fonksyone. Donk e nou menm bò isi a, nou jije de bon lage yon lagon kote dlo toujou ret ladan l. Epi nou di n ap eseye fè tès la. Vwala nou eseseye l konsa kòm wap gade nan videyo a. Ok. Se tès la nou fè la. Kounya nou wè l mache. Donk nou tou kontinye ap fè rès espas la. Donk nou kòmanse l la. Se di deja plante nan espas kote ou wè dlo a ye a. Ok. Epi nou pral nou pral pran yo se lagon ki gen la toujou epi nou pral mete plis diri toujou. Ok. Donk se yonn nan plant ke nou pat vrèman kiltive isit. Men nou kòmanse l men li mache. Donk nap kontinye avèl. Ok.
Mesi Alex. Bon, etan done ke se yon plezi pou nou te vizite zòn Pandy, Lapyè. Ok. Epi nap gade nou wè koman zòn nan vreman gen volonte pou moun yo travay. Nou nan yon zòn nan Pandy ki rele Nanso. E gen de touris ki te vin vizite yon ti forè la ki vreman. Bèl! Donk nou gen avèk nou Fego avèk enjenyè Alex ki vin vizite. Donk jan nap gade atravè videyo a la, e sa se forè a. Sa se mesye yo kap antre la, kap fè ti pwomnad. Donk se vrèman bèl. E si nap gade pye bwa sa yo, abityèlman se nan peyi etranje nou konn wè yo, men nou gen yo an pwovens tou. E si wap gade kote moun ka vin fè Bèl pil ahh kòman yo rele sa piknik yon nèg ka vin a ti mennaj ou la ou konprann bon sa si w gade la nan videyo a ou gade sandal ki rete tout anba pye bwa yo la se ti medam yo lè yo vini la plezi a tèlman bèl pou yo bon yo bliye sandal yo al lakay yo pye atè donk sa se forè a wap gade la frego m pa konn si wap fè ti pale tou kòm ou wè forè a talè banm fon ti Pran espas sa. Ok. Ok. Pran kek imaj. Wè, joun ap gade la la, se ba a yon kon ap gade nan film. Tan kou lò gade nan film a travè televizyon. E le akte yo kon ap pase nan foure yo. Donk sa se nou gen la lakay nou pandu e son bèl forè bèl bagay fè gò anlè amou ok ok ok pa konn sou ap fonti pale tou ak pèp la fè gò m salye w m salye w tou m remèsye w wi pou zòn sa ou fèm. ou fèm retrouve jodi a, m panse ke si moun pandi gen bèl espas sa, m panse se gras a yo menm ankò ki fè yo genyen l, si yo pat renmen ti espas la, m panse yo tap gentan koupe pye bwa yo. Monchè m felisite ou pou zòn sa ou fèm dekouvri enjenyè Alex, m felisite ou enjenyè Alex pou jefò ou paske ou fèm rive la nan pandi jodi a monchè. Ayibobo pou ou. Ok, ok.
Ya, sa se ti fowe an ap gade la. Ti bwa ou vreman bel. Pranm.
Konsa. E si nou tout soti dekonsantre vil yo, vin travay. E sa nan 2, 3 zan ankon nou pap gen grangou. Ok. Ou wè?
Mesye David mèsi, m panse ke vizit la se yon trè bèl vizit, m panse m pat konnen tout zòn sa yo nan Pandy, e m kapab di ane 2020 an fè m 18 an depi m sòti Pandy, men jodi a la se yon lòt reyalite wi m viv nan Pandy. Yon lòt reyalite, yon lòt reyalite, paske w pat konn wè diri, m pat konn wè diri, m wè diri, m wè pil jaden bannann, ok. Ok.
Mèsi, se ton plezi. Enben ok, se ton plezi.
Anfòm. Yè. Dako frè pam.
Aktyèlman la a, nou Pandy, yon seksyon kominal ki sou, ki nan depateman e Artibonite. E se, se, se yon seksyon ki sou Gwo Mòn. E sa, aktyèlman la a, nou Pandy, nou nan mache Pandy. E n ap gade sa, sa n ap, sa n ap gade la a, se yon otèl. Mesye bandi yo fenk konstwi la a ok ok espas sa a se ba resto a ki gen boutik ladan an wap gade sa a se pòt yon chanm sa a se antre a e jan wap gade sa la sa a se yon sal dè gran patriyòt sa vle di se moun ki kotize ansanm ki reyalize otèl sa a. Ok wap gade sa se yon koulwa wap gade sa se yon koulwa ou ale nan tout chanm yo ok sa se rantre andedan pou lò antre la wap monte anlè ok sa se yon eskalye pou monte anlè nou gen yon konfwè nou zanmi pa nou ki se David Pierre Zanmi pa nou depi lontan ki fè nou jwi privilèj sa a pou nou vizite bèl otèl sa a nan Vardy. M ap monte yon eskale, m ap monte nan etaj anlè. Ok. Sa se yon koulwa pou antre. W ap gade pòt chanm yo. Ok. W ap gade pòt chanm yo. W ap gade, w antre. Espas sa ki dèyè a, anba la, se yon espas yo rezève pou fè pisin. Nan do otèl la, ok. Ou ap gade lòt bò a, ou ap gade dlo pandye ki pase pa dèyè a. Ok, nou gen mesye David. Mesi enjenyè Alex ki la ansanm avèk nou nan pandye. Ok, sa se yon dezyèm koulwa. Se yon dezyèm koulwa. Sa se yon nan chanm yo. Yo plafone. E la si li fè nwa nou pa wè chanm nan. Sa se yon douch, yon douch, twalèt.